Dosye komisè Muscadin. Pou yon lòt fwa m ap eseye gade men sèt fwa si avèk plis kalm de kwa il en est. Ki konpòteman ke nou menm ki plizoumwen ap reflechi de manyè objektiv, de manyè entelijant sou kesyon sa. Pa gen kenn dout sou sa, le mesye le komisè, li pa gen kenn pwovizyon legal. Dayè li pa menm yon komisè de polis, li se yon komisè di gouvèneman ki selon atribisyon l, se ta aplike politik piblik gouvèneman an. Politik piblik gouvèneman an m pa kwè gen youn nan nou k konnen l. Men jiskaprezan, li tire tit li an de la lwa. E nòmalman, misye ta sipoze aji selon la lwa. Men, gon seri de kont, gon seri de kontrovès nan dosye an, e ki amnen nou a poze yon seri de kestyon, san ke nou pa patizan okenn moun. M ap raple nou ke Muscadin se youn nan moun ki te konn anpeche moun manifeste kont phtk nan Miragoâne. E n ap soulinye tou ke nou gen yon popilasyon pa rapò avèk nivo de fòmasyon yo ki trè eforik, ki trè emosyonèl. Men yon popilasyon tou ki nan yon sitiyasyon de dezespwa ki pa konn ki sen pou l rele. Men gen yon lòt ang tou ou ka al gade dosye an pou al konsidere ke yon nèg ki petèt gen yon bann ti marengwen ki se bandi yo k ap bay moun pwoblèm men gen yon madlo! Gwo malabou dèyè kay la ki konstitiye de moun kap antre zam nan peyi an, de nèg nan politik lan ki gen gang yo e a plizyè repriz ti gang yo, yo di men kiyès ki ba yo zam se sesi, se Michel, se sela. Kounya an nou gade kapasite daksyon misye, chan daksyon misye ki rezime avèk depatman pa l lan ke l di w ki son simityè pou nenpòt bandi ki vini. Eske si Sherif Abdala, eske si youn nan 11 fanmi sa yo ta mete pye yo nan Nip, eske misye ap tire yo? Eske si Michel Martelly antre nan Nip, eske misye ap tire yo? Se la la kesyon. E map raple nou se phtk ki mete misye. Men m pa al baze tou sou orijin politik nèg la. E ti aksyon popilis ou pa ke misye ta ap fè pa pral efase yon seri de erè ke l te fè tou. Men an n konsidere yon bandi tou ke yo arete an n pran pa egzanp nan Nòdwès.

ovasyone yon moun, yon otorite ki ap aji sèt an deyò de la lwa. Men eske se pa le moman tou pou nou ta rewè koze kesyon komisè di gouvèneman ki daprè mwen menm pa gen kenn sans li nan kad yon demokrasi. Youn nan prensip de baz demokrasi an se lendepandans e la separasyon dè twa pouvwa. Kòman fè egzekitif lan genyen yon nèg ki osi pwisan anndan tribinal lan? Eske li pa ta le moman pou nou kòmanse panse nan pou lòt Ayiti ke n ap fè a, s on pwokirè pou nou jwenn, pou nou genyen? Eske pwokirè sa oubyen eske komisè di gouvèneman an tou li gen dwa tou? pou li avèk gwo zam de gè nan men l, tou sa. Men, èske tou nou pa nan yon sitiyasyon spesyal kote ke tou lè mwayen son bon pou yon nèg defann zòn li, pou yon nèg defann popilasyon l, pou yon nèg defann fanmi l, defann tèt li, pa rapò avèk fenomèn banditis lan? Ti mesye sa yo nou di ki gen zam nan men yo se pa yo ki achte l se moun ki ba yo l eske se pa le moman tou pou yo ta konprann ke se menm nèg ki ba yo zam nan se menm nèg sa yo kap fè touye yo ankò eske se pa le moman pou ti mesye sa yo ta vire zam nan sou moun ki ba yo l lan otan de kesyon ke m panse ke nou pral reponn san ke m pa pran pozisyon pou iks pou ygrèg men jiska prezan. M ap di nou ke se yon dosye ki konplèks. Ou pa ka manyen l nenpòt ki jan. Eske se pa le moman pou nou ta repanse kesyon dwa de lòm nan peyi an, ki gen de dosye ki enterese yo, gen de dosye ki pa enterese yo. Se yon sosyete ki malad. M panse se refleksyon seryez ki pou fèt pou nou fini pa jwenn yon solisyon parsyèl ou definitiv avèk kansè sa k ap manje peyi an. ki se ensekirite, koripsyon. Eske yon nèg ki antre yon bato zam nan yon peyi pa pi mechan ke yon nèg ki avèk yon grenn zam nan men l? Eske direktè dwàn sa a ke yo dekouvri ki te konn ap fasilite bato zam antre nan peyi a, eske l pa merite fizye tou? Koze yo anpil, koze yo anpil. Eske popilasyon an tou pa ta dwe pran responsabite li? Pou li mete yon fen, pou li mete yon ola. Ke se swa bandi a vès, ke se swa ti bandi dèyè manman. Nou wè nan kisa nou pran la? Humm, koze yo anpil.